Bzwen san rezon. Se pa pou dat peyi sa pa vle wè nou. M. Abinader, Louis Abinader, m panse s on anti ayisyen. Ariel Henry, m panse l s on anti ayisyen. Ayisyen, gade videyo sa jouska lafen epi reflechi. Ki kote nou vle ale. Epi ou menm ki ap gade video sa patajel avèk tout Moun pou jouskaskel rive gade vidéo a jouska finisman epi nap konprann poukisa m di nou patajel. Bon nap salye tout moun kap gade nou oubyen koute e sa nou pral pale avèw jodia. Konn kiyès nou ye nou pa bezwen repete non nou ou konnen nou deja nap pale paske nou renmen peyi nou nou renmen ayisyen mwen menm m gon poblèm m gon poblèm m gon poblèm poblèm mwen gen an se dominiken ayisyen nou nan yon sèl aylann. Pou dominiken rasis nan eta yo rasis la kontre nou menm ayisyen. Ou gen prezidan Louis Abinader, misye se yon anti ayisyen li ye. Sa vle di misye pa vle wè ayisyen menm menm menm menm. Mezanmi, imajinew. Lè w gade yon peyi tankou Repiblik Dominiken ki genyen pli de 1 milyon Ayisyen, paske yo di se 800 mil Ayisyen ki abite la, men m panse si y ap reyèlman fè asèsman pou yo ta reyèlman kontwole konbyen moun ki gen an Repiblik Dominiken, pou mwen menm, M panse y ap jwenn prèske 1 milyon 500 mil Ayisyen ki abite nan zòn Repiblik Dominiken. M panse e m konnen apre Amerika, United States, Etazini, se e. Kòm te kapab di la, se Dominiken Repòblik ki genyen plis moun pase tout lòt peyi ki egziste dan lemond antye, ki gen plis Ayisyen, eskize m, ki egziste dan lemond antye. M ale an Repiblik Dominiken on fwa. M panse sa ka gen 5 an de sla ou 6 an de sla. Lè m rive, m pa wè on radyo ayisyen k ap bay nouvèl oubyen k ap bay mizik oubyen on radyo ayisyen nan medya ki a egziste nan Santiago. E m bi a on pastè, mwen mande pastè a, bon kòman fè pou on zòn gen tout ayisyen sa yo pa gen on medya ayisyen? Nèg yo dim bon dominiken pa asepte pou ayisyen fè radyo nan peyi a. Konprann byen on peyi ki gen tout ayisyen sa yo ladann pa menm ka gon radyo ayisyen ladann. Se tèlman dominiken rasis. Dominiken antre ayiti li fè sal vle, li mete avyon, li mete Li mete biznis li vle nan peyi a, li vle met radyo l ap mete nan peyi a, li vle sa l vle fè li mete. Sa vle di, sa vin moutre nou, nou menm Ayisyen nou tèlman ti sousou, nèg la ka sot kote l sòti malgre l ap maltrete nou lakay li, men lè l vin lakay li, lè l vin lakay pa nou, nou just ouvè pòt ba li, nou fè l santi li se wa, li se rèn, okontrè se li k ap dirije nou. Mwen menm mwen gen pwoblèm avèk sa. M gen pwoblèm dèske pou nou tout Ayisyen sa a, gen anpil Ayisyen k ap viv nan peyi a pou ke nou gen, nou, pou y ap maltrete nou nan eta sa a. Ou konn pou ki sa m fache jodi a konsa? Se paske lè mach la k t ap fèt yè a, ou konprann, yè la, ki te 9 jiyè an. Nan tout peyi dan lemond se sèl Louis Abinader ki kanpe kont li. N ap fè yon bagay pou devlo, pou dekole Ayiti, pou ede Ayiti, Louis vle pou nou rete nan eta nou ye a. Misye. Kanpe match la! Misye di non! Ayisyen p ap vin mache nan peyi l! Mezanmi, kwè m sa w vle, men kote ti sousou k nan gouvènman Ayiti yo? Pa bliye, si w wè Sendomeng ye sa l ye jodi a se Ayisyen. Pou ki rezon? Tout pi gwo makèt ayisyen m te di sa deja se nou k gen e nan sendomeng lan se nan men nou l ye si nou ta kanpe la nou di nou pap achte sendomeng ankò pa gen lavi si nou ta kanpe la nou di nou pa pral bati otèl lòtbò a pa gen lavi Si diaspora ta kanpe di l pap desann sendomeng ankò pa gen lavi tout bagay nap òdè manje se la l sòti m ka konprann nou bezwen yo vre men gen de derespektan on nèg fè avè nou fò nou ka aprann fè l peye òdè t e e e e kiba. Odè e e Jamayik, Matinik, Gwadloup, Naso, Kiraso, al odè bagay nan zòn sa yo, pase sa yo se frekansite l ye. Pou yon bagay fèt nan lemonn antye Ameriken, w gade nan tout kwen Etazini, nan chak vil. Match la pran yon enplè bagay bèl bagay epi nèg la just kanpel di non. Abinader di non. Vye pèp ayisyen sa pa ka vin mache lakay li. Nou preske 1 milyon konbyen moun nan yon peyi. Nan yon ti kout tan la. Lè w gade aprè America se e yo menm ki gen plis ayisyen. Bon kounye a yo mete chili e chili devan Canada, Canada se te twazyèm peyi, kounye a yo mete chili e e devan Canada nan moun ki genyen. Apre sa Canada vin an katriyèm, nou vin nou konnen la France, Brésil tout kote sa yo, yo plen ayisyen ladann yo, vin moutre w E nan tèt la se premyèman se America, dezyèmman se Dominican Republic, twazyèmman se la France, katriyèmman se Canada epi se Brazil. Brazil ki vin genyen e senkyèm pozisyon nan ayisyen ki nan le mond epi nou gen Bahamas La France m pat konprann si Bahamas te gen plis moun pase la France but yo moutre Bahamas genyen plis moun plis ayisyen kap viv nan peyi a letranje mesik apre la France ki vin tonbe men nou rete sou sendomeng kote ki gen plis ayisyen kap viv apre etazini. Peyi sa a nou ta dwe preske mwatye half and half ladan n ap viv. Nou ta dwe ap viv byen nan yon peyi konsa, nou k travay pou yo manje, nou k fè kay pou yo fè mason, nou k fè travay lebo rèd yo, se tankou Ayisyen se nan esklav yo ye Sendomeng. Malgre nou itil yon peyi tout itil sa a, peyi a. Si lap maltrete nou nan eta sa. Yon mach ap fet pou pou ayiti. Abinader di non. Men poukisa nou nan yon peyi konsa. Video sa. M ta renmen pou l rive nan zòrèy otorite mesik, nan zòrèy otorite chilyen, Chili, nan zòrèy otorite Brezil, Bahamas, nan zòrèy otorite Bahamas, Lafrans, bon, m ta renmen mete Lafrans ladan l paske nèg sa yo se yo k mete nou kote nou ye a. Nan zòrèy e Chili, Brezil, Bahamas e e Mesik. Nan zòrèy otorite sa nou ta renmen pou video sa a rive. Ou menm kap tande video sa fè yon jan w pataje l ak tout zanmi w tout fanmi w. Nou ap mande. M pa anyen, m pa yon otorite men m se yon sitwayen ayisyen ki care pou peyi m. Mwen renmen pèp mwen. Mwen ta renmen pou peyi sa yo ouvè pòt yo pou spesyalman ayisyen k ap viv nan Sendomeng. M ta renmen pou yo kreye yon lwa. Espesyalman pou Ayisyen k ap viv nan Sendomeng, pou yo pran tout Ayisyen k ap viv nan Sendomeng epi pou yo fè yo antre nan lòt peyi. Epi n ap pral wè kiyès moun ki pral travay nan Sendomeng, kiyès moun ki pral koupe kann pou ou, kiyès moun ki pral plante chou pi ou Kiyès moun ki pral plante pwaro pou ou bannann? Kiyès moun ki pral fè travay esklavaj sa yo? Tanpri, Chili. Tanpri, Brezil. Tanpri, Mesik. Tanpri, Bahamas. Ouvè pòt nou sèlman. Pou Ayisyen aktyèlman la ki ka moutre prèv yo abite Sendomeng. Retire yo nan mizè sa a. Bondye ap beni peyi nou an abondans si nou ta fè zèv sa a pou Ayiti. Rezon an. Ayisyen travay di, ayisyen konn travay. Si nou pran ayisyen sa yo, nou pa pèdi anyen. Paske y ap travay pou peyi ou, y ap ede peyi ou avanse. Rezon k fè nou pa ka mande Ayiti pou l pran ayisyen sa yo, paske Ayiti pa kanpe sou anyen. Gouvènman Ayiti a se yon pakèt chwach nèg yo ye. Gabetch! Yo pa kanpe sou anyen. So nou pa ka di pou yo ede Ayiti ki nan peyi Sendomeng yo. Nou pa ka di pou yo ede Ayiti ki Sendo e Ayisyen k ap viv nan Sendomeng yo. Paske yo pa kanpe sou anyen. Se yo k met Ayisyen yo la a. Ap pran imilyasyon konsa nan yon peyi ou te okipe. Yap pran imilyasyon konsa nan yon peyi k te ret avè w. Chili please. Brezil please. Fè Louis Abinader pa janm fè frekan avèk Ayisyen ankò please. Di yon bagay pou nou. Ouvè yon pwogram imanitè pou Ayisyen k ap viv Brezil, k ap vin Chili yo. E sorry, sorry, sorry pou Ayisyen k ap viv Sendomeng yo.

Stop spending your money like that to a country who don't like you stop diaspora stop ou menm ayisyen kap viv ayiti li lè pou nou pran konsyans pou nou sispann Fè Ayisyen k ap viv nan Dominican Republic pase mizè. Paske se nou menm k ap plede bay Dominiken pouvwa sa a pou l fè nou sa nou ye a. Jodi a, m ta renmen chak grenn Ayisyen ki ap gade m la a, k ap tande m la a, ale. Voye video sa bay tout moun ou konnen k sou latè la k mwen di nou I don't care about you I care about Haiti mwen just vle tout moun wè video sa voyel bay yon fanmi w yon zanmi w yon zanmi w Ayisyen sispann fè dominiken derespekte nou fyè de tèt nou. M konprann lakay pa bon. M konprann nou bezwen yon bagay ki pi bon. But sispann kite dominiken derespekte nou. God bless Haiti. Thank you.